konnen ki rele tps. Ou konnen tps te akòde avèk nou menm Ayisyen, n ap pale espesyalman pou nou, depi apre tranbleman de tè de 2010, epi nou vin benefisye yon redezinyasyon ankò nan 2011 pou plizyè konpatriyòt nou yo, ki tap rantre pa bò isi. Men dè lò nou konnen an 2017 kote ke tps la soufri la a de kèlke anomali oubyen pwoblèm ki te genyen a savwa lansèd administrasyon prezidansyèl ki te la ki te di Ayiti amelyore, kondisyon Ayiti amelyore li pa nesesè pou n te kenbe tps pou ayisyen. Ebyen nap fè w konnen depi 2017 la la a te genyen prèske 4 pwosè jidisyè. Nou menm nan Boston Nou te gen yon pwosè jidisyè ki te depoze nan Tribinal Federal de Boston pa Lawyers for Civil Rights, Centro Presente, epi avèk nou menm Haitian Americans United Incorporated ki rasanble IFCI, True Alliance Center, AFAB, Haitian Everett Community Center, HCP, se Haitian Community for Progress nan Brockton, te met tèt yo ansanm pou ke n te kapab genyen lawsuit sa a, epi de konsè ansanm avèk NAACP ki nan Maryland, te genyen yon lòt pwosè jidisyè, epi avèk Lawyers Guild and National Committee Alliance ki te depoze yon lòt pwosè jidisyè nan Kalifòni la ki te pèmèt ke tps sa a 2010-2011 la ki ta dwe fini depi 2019 Ebyen l te kontinye la jiske nan 30 jen ki vin rive la 2024. Alò ou kapab pa konprann istwa yo, se anpil travay ki fèt pou pèmèt ke nou rive kote n te rive 30 jen an. Men nou konnen n te benefisye yon lòt redezinyasyon apre lasasina di prezidan Jovenel 7 jiyè an 2021 nap lite alò ki te vin kontinye pèmèt tout ayisyen ki nan peyi a la rive nan dat 6 novanb 2022 pou yo te benefisye tps ki te dwe nòmalman fini le 3 out 2024. Alò dòdinè nan stati kesyon imigrasyon an la depi 60 jou ke pwovizyon sa a pral ekspire ta sipoze genyen yon lòt dekrè ki sòti la pou w kapab akòde yon ekstansyon. Men, sepandan, n ap fè w konprann ke nou tout konpatriyòt ayisyen k ap lite pou defann dwa ayisyen nan Etazini, an nou di l ankò, ebyen nou te rantre la depi mwa de fevriye nan yon kestyon de pledwari, fè yon seri de aktivite pou n te kapab konekte. te avèk responsab ki nan Washington ki reprezante nou yo, tèlke n kapab di w la a Senatè Markey, Senatè Elizabeth Warren, la a n ap fè w se yo 2 sa a depi davans lè n te yo te reyini avèk nou menm kòm lidè nan kominote ayisyèn de leta de Massachusetts ki te draft, ki te drese premye lettre de support avèk kestyon de non sèlman renouvèlman tps, dezyèmman pou yo kapab bay Ayiti yon redezinyasyon. M pral eksplike nou kisa redezinyasyon an ye toutalè. E ankò, n ap fè w konprann de konsè ansanm avèk Tout ekip ki reprezante Massachusetts nan Washington, tout depite, tout 9 depite yo la, te mete siyati yo sou kote lèt de sipò sa a. E nou vle remèsye osi Congresswoman Pressley ki te kanpe avèk nou menm, ki reprezante plis Ayisyen k ap viv nan leta de Massachusetts pou te kapab kore lèt ki te mande pou yo kapab Non sèlman renouvle tps pou tout Ayisyen ki gen tps, men dezyèmman osi redezinye Ayiti pou tps. Sa vle di ke yo eseye konprann nan jou sa yo ki rive la, Ayiti tèlman danjre, konpatriyòt nou yo pwofesyonèl wi, pa ka rete lakay yo, paske gen plis ke 300 a 500 mil konpatriyòt ayisyen ki deplase lakay yo, ke bandi gang mete yo deyò, yo tout se pwofesyonèl ke yo ye, medsen, avoka, enjenyè, enfòmatisyen, administratè, pwofesè, tout nèt oblije pa ka rete an Ayiti, depi yo gen yon viza, yo mete kò yo deyò, genyen menm ki pase pa lòt koulis pou yo rantre Etazini. e yo pa ka retounen ann Ayiti. Se sa k fè ke nou te mande redezinyasyon an. Redezinyasyon an pèmèt ke tout konpatriyòt ayisyen sa yo ki bò isi la a, pou yo kapab jwenn nòmalman pwoteksyon nan men gouvènman ameriken an, epi dezyèmman, pou yo ka gen aksè avèk yon otorizasyon de travay, pou yo ka jwenn kat pou yo travay, pou yo pran swen fanmi yo, e dan la mezi ke n ap priye Bondye pou ke Ayiti kapab amelyore kondisyon damelyorasyon sa a, n ap priye anpil pou sa e pou ke yo kapab ankò retounen e kontinye nòmalman travay e konstwi peyi yo paske sa nou mande se stabilizasyon pou yo kapab stabilize Ayiti pou nou menm lasekirite kapab egziste nou wè sa stabilizasyon sekirite kapab nòmalman egziste an Ayiti e pitit ayisyen pitit Ayiti kapab retounen pou kapab kontinye travay nan peyi yo. Men avan sa fèt pa rapò avèk yon redezinyasyon. Redezinyasyon an pèmèt ke tout konpatriyòt ayisyen nou yo ki prezan nan dat 3 jwen. M ap reyitere l, tout konpatriyòt ayisyen ki prezan nan dat 3 jwen 2024 la, depi moun nan te gentan piye l sou sòl ameriken an 3 jwen,

Tout konpatriyòt ki genyen tps yo la k ap fini 3 out 2024 la tou ap an mezi pou yo kapab renouvle pou yo genyen yon pwoteksyon la ki valab jisko 3 fevriye 2026. Alò, n ap fè w konprann DHS, Department of Homeland Security, rekonèt. ke opòt jan ke Ayiti ap viv la la, li nesesè pou yo ka redeziyen Ayiti, 1, dezyèmman yo rekonèt osi gen anpil konpatriyòt nou yo la a ki pral genyen kat sa a ki pral ekspire 3 out 2024 la la, lòske yo aplike pou kapab renouvle kat la, paske n ap fè w konprann, bon m ouvri parantèz sa a, tout moun ki te deja gen tps, ke w te genyen avan 2010, 2011, ki fini 30 jwen, ke w te genyen l ki fini la 3 out 2024, ebyen w ap bezwen pou renouvle l. Tout moun sa yo, depi w te gen tan gen tps, mezanmi, se pa ekstansyon otomatik ke yo ba nou. Nou dwe renouvle l pou n ka mentni pwovizyon an. Konparativman avèk jan l te ye avan, yo te di nou puiske n te la 2010, 2011, ebyen nou pa t bezwen nòmalman renouvle, nou te gen ekstansyon otomatik 30 jen 2024. Ebyen 30 jen an fini mezanmi, trè enpòtan. 3 out la pral fini tou. Ebyen nou tout ki te genyen tps, pase mesaj la pou nou menm. Nou tout ki te genyen tps, nou dwe renouvle tps la. e ki dat nou genyen pou n renouvle l, li kòmanse deja depi premye jiyè 2024 rive nan dat 30 out 2024. Sepandan, Depatman w Homeland Security reyalize se pa lè w renouvle tps la, ou dwe renouvle l, kòm mwen di l ankò, ou poko ap jwenn kat travay la kounye a lè w renouvle l. Ebyen yo di nou, piske lè n ap renouvle, Men, yo fè sòti yon memo ke w kapab ale Federal Register, uscis. Dat. Gov, uscis. Pwen gov tirè tps, Haiti, ebyen l ap ba ou opòtinite pou w kapab enprime yon memo ke Federal Register a pibliye ki fè konnen ke tout tps sa yo la ki deja ekspire deja, Menm ti pyès ki deja ekspire 2019, 2021, 2022 e 2024 la, ebyen yo genyen yon ekstansyon sou yo menm jisko 3 out 2025. Sa vle di ke menm si w wè kat ou a ekspire 2018, 2019, depi w gen kat sa yo, ebyen memo a fè mansyon de yo menm, ebyen w a pran mezi pou w kapab bay travay ou a E me mo sa a ki fè konnen ke menm si ou al ekspire, paske me mo a make l trè byen, ebyen nou gen yon ekstansyon la a jisko 3 out 2025. Sa vle di, so 3 out 2025, ebyen li pèmèt ke ou kapab kontinye travay e konpayi an pa sipoze mete w deyò difèt ke ou poko kapab ba li nouvèl kat ki montre ke li pral ekspire 3 fevriye 2026 la. M kwè ke sa klè pou nou menm. E dan la mezi ou gade kategori kat ou genyen al make A-12 oubyen C-19 ki ekspire, m ap di w ki ane sa, ki dat sa yo, ki ekspire

Ebyen tout kat sa yo benefisye ekstansyon otomatik jousko 3 out 2025. M kwè sa klè. Pandan ke nou tout nou dwe renouvle kat la. Ok nou tout ki deja genyen kat deja nou dwe renouvle l pou n kapab kenbe pwovizyon sa. Now, an nou ale ansanm avèk lòt konpatriyòt sa yo n ap pale kounye a la a ki pral aplike pou la premyè fwa. Bon m reyitere l ankò, nou tout ki dwe renouvle kat nou, nou genyen jisko 30 out. Nou gen sèlman 2 mwa. Tout renouvèlman se 2 mwa. Men tout moun kap aplike pou la premyè fwa ebyen yo ba nou jiska 18 mwa pou ke nou kapab aplike. An nou pran map pale avèk konpatriyòt mwen yo nou konnen ki pa bò isit a sou yon viza, reyèlman al aplike kounya ou menm ou gen dwa tann men sepandan piske ou pa genyen oken oken oken fòm de stati legal kounye a la, ebyen ou bezwen kouri aplike tou pou kapab benefisye de kat travay ou e gen stati sa a. Ou ka toujou aplike tou premye kòmanse apati di premye jiyè, men sepandan yo ba nou jisko 3 fevriye tout peryòd de tan ke tps la eksplike. Depi son moun kap aplike pou la premyè fwa, li genyen tout tan n devan n pou l aplike. Alò se trè enpòtan pou n eseye konprann sa, men moun kap renouvle yo, map reyitere ou genyen sèlman 2 mwa Tande byen, de de mwa premye jiyè, 30 jen 2020, premye jiyè, 30 out pou w kapab aplike. Alò, an nou pran nou pran kategori de moun ki pa gen anyen menm nan men yo, ki antre sou viza, ki gen opòtinite kounye a pou l aplike. E konpatriyòt nou yo ki rantre sou pwogram Biden? M kwè ke se nou menm n ap poze tèt nou kesyon la a, èske nou menm nou dwe rantre nan koze tps la tou? M ap di wi, paske nou te gen opòtinite konbat kesyon tps la lòske yo ta pral elimine tps, enben nou genyen l. Pou yon pwovizyon imanitè powol ki valab pou dezan, lòske pwovizyon an fini, enben pa genyen lòt batay ke nou kapab mennen pou ke yo kapab renouvle l pou nou menm. Tandike pou tps la nou kapab batay paske gen plis moun nan tps ki kapab pèmèt ke nou reyisi ladann paske nan batay ke nou tap mennen an nou te batay ansanm avèk Salvadò, Nikaragwa, Onduras, Nepal, Soudan, pardon nou met tèt nou ansanm 12 peyi yo pou nou te batay pou kesyon de tps la. Men lòske se yon powol ke yo ba nou ebyen l difisil pou nou kab batay pou li menm ebyen sa fè ke nou ta ankouraje tout moun ka rantre nan tps la. M ap pale sitou avèk nou menm ki antre sou pwogram Biden nan, ki gentan gen ennan edmi pa bò isi, enben nan si mwa, kat mwa ap fini. So l nesesè nou menm tou pou nou kapab rantre nan kesyon de tps la. W ap mande m èske l ap an konfli avèk pwovizyon powol la? Non, l pa an konfli ditou. Paske Ou ka genyen 5, 6, 7, 8 jiska nenpòt valè dosye nan imigrasyon, li p ap afekte anyen ditou, li pa an konfli ansanm avèk lòt. Alò, m ap ankouraje nou, nou menm ki genyen kat nou nan Biden ki pral ekspire la nan 6 mwa, ebyen nou kapab rantre nan tps, fè yon aplikasyon pou tps. e yon lòt kategori e nou menm ki fèk rantre pastè Kiki kisa w di de nou menm ki genyen kat travay nou la ki pral ekspire aprè 3 fevriye 2026 ki pral ekspire aprè fevriye 2026 nan dat tps la pa gen pwoblèm ditou ou gen yon kat travay ki pral ekspire aprè fevriye 2026 w ap toujou konsève kat travay ou a men sepandan ou kapab aplike pou tps ou pa aplike pou kat travay la. e sa fè ke m pral bay nou frè, kòman ke frè yo ye, pou fini. So ou ka aplike pou tps e ou pa bezwen aplike pou kat travay, e ou gentan gen kat travay la sou po ou l deja. Menm tan an, se menm mwayen osi pou nou menm ki genyen kat travay deja baze sou azil, paske nou gen yon kat travay ki valab pou 5 an, nou pa bezwen aplike pou kat travay sou tps sa a, dan la mezi ou nou gentan genyen kat travay nou deja, nou ka aplike sèlman pou tps la. Ok, m kwè ke sa klè pou nou menm nan kesyon de sa. E nòmalman, e nou menm ki deja fè azil, èske n dwe antre nan tps? Ankò, si w gade sou yon tiktok nou te fè yon pwogram ansanm avèk Doktè Gabo, nou pale w ke tps la la, se yon pwoteksyon jeneral ke li ye, sa k rele yon blankèt pwoteksyon ki kouvri w Menm jan, paske lè w aplike pou yon azil, ou pa konnen lè w sot nan entèvyou a kòman bagay yo pral ye. Èske w konprann? Men, depi w gen tps, menm si entèvyou a mal pase, yo ta refere w devan jij pou depòtasyon, ebyen ou kouvri avèk tps la. Alò, se sa ke m ta ankouraje ke tout Ayisyen pran mezi ou kapab Aplike pou tps kote gen pawol kote genyen deja azil aplikasyon ou ka aplike pou tps menm ou menm tou ki te ka fè yon ajisteman de stati yo poko janm baw oken rezilta sou li menm m ta ankourajew ke ou mete yon pwoteksyon sou ou menm an fòm de tps la men kòm mwen di nou gen ase de tan nou menm pou moun nòmalman ki gen kat travay yo kap ekspire an 2026 ou gen ase de tan bay opòtinite avèk moun kap renouvle ki gen sèlman 2 mwa 30 out, bay opòtinite avèk moun ki te sou viza bò isi ak pa ganyen ditou pou yo gentan aplike, bay opòtinite priyorite avèk moun ki la ki gentan gen 1 an e demi sou pwogram Biden nan kote kat yo ap ekspire nan 6 mwa, epi ou menm aprè, piske ou gen tan toujou, ou kapab fè tps ou a. Aprè, sou aspè sa. M kwè ke m kouvri anpil sou kesyon de tps la. Alò, telefòn m pa m, w ap wè l sou liy nan la a, ou kapab rele m nenpòt lè ankò pou w kapab gen plis eksplikasyon. Men gen yon aspè ke m vle touche, gen yon seri de stati ke w genyen, gen yon seri de benefis ke sèten stati ba ou konparativman avèk lòt stati. Lè w gen stati Parole, ou gen anpil benefis ladan li. Tandike stati tps la, Li pa ba ou l. Ou ka genyen tou lè 2 stati sa yo, 3 stati tou ke w genyen, men sa depan de sa ke w ap regle a, ou ka sèvi ansanm avèk yo menm. Sa vle di ke ou gen plizyè zouti, tande byen wi, bò kote w la ke w ka itilize. Moun ki gen powòl yo, nou wè ke ou elijib pou asirans de sante, ou elijib pou food stamp, ou elijib pou cash assistance, tandike moun ki gen tps la, li pa elijib pou youn nan bagay sa yo. Alos se sak fè enpotan, ou menm ki te gen powol ki te ekspire, map ankourajew al renouvle powol la. Nou di Bondye mèsi, anpil travay fèt, anpil sakrifis konsanti pou pèmèt ke yo ba nou anko yon yo renouvle tps la pou nou. M kwè se nan leta de Massachusetts selman pou yo fè sa pou nou menm, kèlkeswa kote w ap koute a tou. Alò, si w vle vin pran yon woulib bò isi a, ou pa gen pwoblèm ditou, paske kòm mwen di, pwovizyon powòl la, li mete, li mete, li konekte w avèk anpil benefis piblik, tandike ti pyès la pa ba ou, men ou bezwen gen tout nan men w, paske ti pyès la ba ou yon pwoteksyon jeneral. Alò. Pou moun ki genyen powol yo, yap renouvle yo pou nou menm kounye a la a nan airport la, nan ayewopò a la a, apati depi kounye a yap renouvle, yap renouvle pou ou menm, nou pa konnen kilè yap kanpe avèk li menm, ebyen nan ayewopò a, nan terminal E, ebyen ale la yap renouvle powol la pou ou menm. Jan ke m te di, si w genyen yon kat travay sou azil, ou pa bezwen fè yon lòt kat travay ankò, men sou powòl la, w ap bezwen fè yon kat travay. Paske kòm mwen di, genyen tranzaksyon ke w ap fè, genyen dosye ke w ap regle, ebyen w ap bezwen prezante kat powòl la pou kapab jwenn benefis ke ou ta dwe genyen an. Ebyen ankò kat tps la li nesesè pou genyen tou wi paske si w ta vle vwayaje ou pa ka vwayaje sou kat powol la men ou ka fè demand pèmisyon de vwayaj sou kat tps la alò se konsa ke Bondye rann li posib pou konpatriyòt ayisyen rete nan peyi etazini pwoteje osi e genyen opòtinite pou yo travay. Bon m reyitera l ankò, nou tout ki deja genyen kat nou sou tps, nou gen 2 mwa pou n renouvle l, premye jiyè jisko 30 out, n ap bezwen renouvle l. Nou menm ki genyen viza, ki antre sou viza la a, ki poko gran anyen ditou, n ap bezwen pou n aplike pou lapremyè fwa. Nou menm ki sou Biden, Nou kapab ki gen kat nou k ap ekspire nan si mwa n ap bezwen pou n kapab renouvle l. Nou tout kapab ki sou Biden ka aplike pou tps lò menm ke nou pa aplike pou kat de travay. Menm si n aplike pou azil, nou ka toujou aplike pou kat de travay. Se sa ke nou fè. Nou nan 15 50 Bloke Lavni Matapen e ki la pou kapab ede w la chak jou di lendi o vandredi pou kapab ede w fè nòmalman renouvle kat travay ou, ede w avèk kesyon de tps ke w genyen an, alò vini nan yon mezi pou yo kapab ede w sou kesyon sa.